Yon bagay m renmen depi m tou piti, se nan kilti ayisyèn, depi w leve lakay ou tou piti, toujou ap gade ti komik, ap gade fim. Mwen te pi ti sa m gade film Jackie Chan. Lè n ap sot lekòl, lè n ap fè jounen, jounen, jounen ap gade, ap gade film, ap gade seri. Donk sinema a se pasyon m, nan lavi pa m li reprezante anpil bagay. Donk se youn nan pasyon ke m genyen aprè espò. Bon, mwen menm, m ka di m se yon rookie ki ap grandi avèk lè a nan sinema. E sinema an pranm, se yon bagay ki fèt de manyè ekstraòdinè, se yon bagay ki rive sou mwen lè m antre nan sinema, se yon bagay m pa menm atann. Premye eksperyans mwen, m te fè l lè m te nan twazyèm ane, m te jwe yon pyès teyat, yon pyès teyat kote ke m te jwe wòl doktè, bagay sa yo. Apre sa, tout vrèman eksperyans mwen, m vin fè l avèk Fascine Production kote ke mwen jwe yon fim avèk yo ki rete Otan. Nou ka wè m ri patizan an men son bagay ki vrèman ekstrawòdinè jan m antre nan Alphas Lè Production. Se te m sonje byen se te yon aprè midi e ke m te ka yon matant mwen e ke yon matant mwen te m renmen anpil. Msye msye msye tande m ap fè bri e ke m rete m tande yon moun di ki nèg sa k ap fè bri nan kay la konsa? Msye ka jwe fim wi rele msye mwen e ke yo rele m. Jan map jwenn misye. Fòm di ke m te pran bagay yo a la lejè. Paske jan fòm di jan reyalizatè a te vin di eske m ta jwe sinema konsa. Bagay la te yon ti jan flou, yon ti jan vag. E ke misye te vin pran randevou avè n. Fòm di m te trè jèn a lepòk, gen 15 an. Nan dezi misye fè w nan koze avèk manman m. M sonje misye te vin yon nan lasware chita avèk manman m epi misye pale de pwojè an tou sa avèk manman m avè m epi se la ke m ti ide a vin di waw kras ki wisòp a eseye. Jèn, granmoun, tout moun ki. Renmen jwe sinema. Premye konsèy m gen pou nou se mete pasyon nan sinema. Nou bezwen mete pasyon nan sinema. Apre sa, pou enstans avèk leta ki la pou ede reyalizatè yo ki mwayen yo pa anpil nan men yo k ap reyalize yon seri de fim ki se de bon fim men nou konnen yo pa gen mwayen nan men yo. Poukisa nou gen tout sal sinema sa yo ki fèmen? Bon, li pa vrèman fè sans. Donk, sinema an deklin an Ayiti, tout moun wè sa k ap rive sinema a. Donk, ann repanse pou sinema a, ann mete lajan nan sinema a, ann envesti nan reyalizatè yo, ann envesti nan aktè yo. Lè sa a, n ap gen pi bèl fim, lè sa a, n ap gen mwens kritik. Mwen rankontre avèk reyalizatè yo, li wè jan ke m ap ak byen epi li di ke.

Rèv mwen fòk mwen vin devni yon gwo aktris. Mwen ta swete ke pou sinema ayisyen an gen yon lòt vizaj, gen yon lòt chanjman, menm lè ke yo pa ba nou enpòtans ankadreman jan pou yo te ka ba nou l lan, tankou tout lòt peyi yo, men n ap avanse pou sa. Pou mwen menm, se te yon, kòman m te kapab di, se te yon bagay ke m pa t ka konprann, kòmsi lè m ap gade, lè m t ap gade ansyen fim, ou konprann, lè n te timoun ap gade, men lè w vin rantre nan reyalite a, ou konprann li, ou wè se yon posiblite pou veyikile mesaj, pou fè konprann yon seri de reyalite. Avèk moun k ap pwodui fim yo, de sòt e ke Yo fè pasaj, fè mesaj yo pase atravè imaj, atravè de film, atravè dokimantè. Donk eksplwate espas sa a, paske moun gade plis bagay ki imaje ke bagay ki sonò. Nou kapab di ke ou andwa yon mizik epi lè w soti videyo a l gen plis siksè. Donk vin rantre nan sinema a pati de Facilite Production. Djo Marie se zanmi m. Nou toujou ansanm men misye santi nan mwen menm yon moun ki ka bay plis ke sa mwen ye a. Misye di m bon monchè m ankouraje w e an ta pe pase pa la gen posiblite.
Paske menm vwala vwala men tèl pwojè m di m se bon se zanmi m ou ye ann ale. Donk rantre m nan sinema m kapab di yon gran mèsi a Djo Mari ak Fasine Production ki kondui m vè yon vè yon bagay ke m te renmen deja. Yon wòl de pè, yon wòl de père de famille nan to ou ta. Donk nou konprann angwas, enkyetid e lanmou tou. E pou pitit fi w loske li nan chemen. Chemen renmen, renmen an kachèt, de modèl bagay sa yo. Donk, tout enkyetid papa, li pase menm jan ak papa yo. Li pa panse ke te se li nan pwojè Facilite Production pou yo ta kòmanse fè 2 kou sinematografi ke lanse 2 jèn. Se yon bagay m gen enpresyon yo ta sipoze kòmanse fè l apati de de setyèm ane e fondamantal pèmèt ke timoun nan bon kou toujou de sinema, de teyat ankouraje paske se yon se yon sektè ki trè difisil e yo pa panse a li yo pa envesti ladan l men pou konprann men pou konbat delenkans pou konbat le banditisme pou konbat lensekirite pou konbat lapovrete. Konbat tout sa nou konprann kap wonje sosyete ayisyèn nan se yon mwayen pou pase veyikile mesaj sa se ta mwayen pou pèmèt aske sosyete nou an chanje nou wè se evazyon gwo zam nou gen nan men nou m ankouraje tout moun nou jèn anbrase karyè la ret an kontak avèk fasilite pwodiksyon paske yo pral gen pou sa yap mete. Men byento pou tout jèn ki ta renmen anbrase Carlito. Sa pa koz ke se vin li retire stress, li ede moun tou epi li metew an valè nan sosyete a. Se yon bagay ke m renmen depim tou piti a laj de 15, 16, 17 ans map fè teyat nan legliz mwen e m te vin jwenn avèk yon pwodiksyon ki rele AAA Atis, Asosyasyon Atis Ayisyen, e mwen te jwe wol Dyab, Èzili Freda, Èzili Freda, padon, e. Aprè ke mwen te fini nan pwodiksyon AAA, ke mwen te fin fè yon kasting epi reyalizatè lan wè ke mwen gen talan pou sa e li fè pa de mwen pou Le Goût du Risque. Fenke mwen antre nan fasine pa rapò avèk pwodiksyon AAA ki fè ke nan a se moman menm ke mwen antre nan fasine. Ke mwen vin jwenn ne vin jwenn nan film le gout du risk amid aktris prensipal la. Mwen konseye jèn adilt an adolesan e vyeyar pou ki renmen sinema. ke premyè choz se gen lanmou pou li dezyèm choz e mete tout ou menm wap rive trè trè lwen e sitou si ou gen objektif mwen konseye leta tou ke l ankadre jèn yo tou paske a chak sa jèn yo ta fè men si yo pa jwenn ankadreman mèt sa yo. Imagine ke yo pa tap janm interese ale chili, brezil tout sa men si yo jwenn sa lakay yo mwen panse ke pa tap gen bès ekonomik e nou tap viv ankò. Sinema m kapab di pou mwen menm non sèlman se pasyon. ki mennen m nan sinema e dezyèmman m panse ke si yon moun pa gen amou pou sinema ou pap ka fè sinema an Ayiti. E antre m nan sinema se apati 2009 e mwen gen yon zanmi m ki rele Sonel e misye te nan Spak pwodiksyon epi misye te vin mande m. pou m antre nan pwodiksyon, m te di l bon. Pa la swit, an 2012, je kwa, m te vin patisipe toujou nan konkou nwèl ansanm avèk Jose ki se direktè Jwash Pwodiksyon. E konsa karyè a vin debite jiskaske nèg ap mache, nèg ap mache. Bon, lè m vin wè nèg yo pap regle anyen, mwen te vle pou m te kanpe. E pa la swit, mwen vin rankontre avèk Belinda. e ki envite m nan Fascine Production. Lè m vin debake nan Fascine Production, DG Djo Mari te pran mwen pase m entèvyou, e DG Djo Mari te wè mwen kapab. M pap ba nou manti, mwen te vin wè se Hollywood mwen ye. Pou tèlman m santi mwen alèz andedan Fascine e mwen vin wè pou mwen menm m pat janm te pase nan sa k rele production vre. Paske lè sa a, li vin aprann mwen yon seri de bagay, e mwen vin ap fè seminè, m vin wè sa k, m vin konnen e sa k rele e sinema plis. E si jodi an mwen menm m kapab yon sta, se paske mwen renmen sinema e sinema se pasyon m ki fè mwen vin yon sta avèk DG Djomari ki ban m lebwa. Antre m nan fascine se yon bagay e. Pou mwen m kapab di ki te ki pa enposib men ki te yon ti sans m te kapab di e difisil an rezon e wòl ke mwen vin jwe nan fasine an se pa mwen menm ki t ap jwe l e lè Belinda vin wè mwen e m te yon bon aktè m di èske l pa menm jan avèk lòt pwodiksyon m wè ki pa sou travay an Ayiti li di m non. Se si ke lè w rive wap renmen sa. M di vre? Li di m wi. Ou menm ki vle fè sinema an Ayiti e ou konnen bagay la pa fasil men fòk ou degaje w pou wè pou kapab rive sa w vle rive nan lavi. M panse chèf deta yo panche zye nou, voye voye zye nou vè sinema an Ayiti, bay sinema a jarèt, envesti ladan l paske m konnen nou pap regrèt. Ou konnen sa nou depanse nan sinema nou ap la pou nou ap jwenn li back one e pa kite sinema a kraze e si w pa kite sinema a kraze m panse se sosyete a ou pap kite kraze e gen anpil vi tou wap ankò ede moun yo konstwi pou yo pou demen sitou.

Lòt staff ki ap fè sinema yo tou bon nou konnen nou pran nou gen ti demon tout pèsonèl yo an nou mete tèt nou ansanm an nou fè ankò ke an nou mete tout nou menm pou nou fè sa ke nou gen pou nou fè a m mande pou dirijan yo pou responsab yo pran responsablite yo pou yo ede kalite art sa. Fè chimen l kanpe pou mwen
Sinema pa sèlman pasyon men sinema se tout vi m paske mwen santi l nan mwen anfèt m ta ka di ke
mwen santi an reyalite

E m fè anpil sakrifis pou li. Ok. Pou m pou m di pou m di paske lè m t ap kòmanse an reyalite ke m pa t panse ke m te gen talan. M te vle tante yon chans paske m raple m ke se te nan yon moman solitid. Epi pandan m tap gade chèn televizyon m wè yon kasting kap pase yon tele konba yon feyton mwen kwè efektivman mwen ri lè m rele mwen pou randevou yon jou mwen deside ale lè m rive lè m fèk parèt mwen fè konesans M kwaze yon pakèt moun. Kounya la, mwen pa siyen se te ak kè sote m jwenn li. Men ofon mwen menm mwen konnen ke ke m mal pase. Men lè m wè yo bat bravo, m di ok se byen. M te yon ti jan kòmanse sure de tèt mwen paske tout moun ap di m kòm la premyè fwa, se bon. Epi se de la m kontinye, m kontinye e nou fè feyton bagay men te gen yon ti jan te gen manke anpil bagay paske souvan moun yo pèdi konfyans yon seri de bagay pou m pa di twòp te vin pase epi vwala ke nou te kòmanse met pwodui deyò bouk te kanpe. Mwen antre nan pwodiksyon Fas Negro, se pandan ke m te konn ale nan repetisyon, m te gen yon feyton, pandan ke n ap travay epi mwen gen yon zanmi m ki konnen ke m te fè pati l bay san yo pou m te vin ap di l ki lanmou m gen pou sinema epi li di m ke bon

E nou vin pi gen pwojè pou l reyalize gran fim sa ki se Tôt ou Tard. Li tèmine ki wòl m pral jwe gras avèk yon sòti ke nou te fè avèk Machan Desalin, si m pa twonpe m. Lè sa a m te met yon pantalon, m ap mache tankou gason, m di, Woo! Mwen ki wòl m pral jwe? Antoinette, Ti Pascal Gras a Dye nou vin fyè de Ti Pascal Ti Pascal cheri bizou Mwen renmen w anpil paske gras a Ti Pascal li fè m dekouvri yon pakèt bagay nan lakay mwen yon pakèt bagay petèt ke m pat konnen Touswit aprè Aprè film nan vin soti aprè twop tan aprè fyol li fin fè nou te jwenn anpil demann anpil anpil anpil anpil demann men nou konnen gen anpil reyalizatè ayisyen se se se se magouyè yo ye e defwa sa nou sa konn rann mwen dekouraje men lanmou m pou sinema banm plis fòs poum kontinye ok E tout suit m pa m pa lese tonbe m pa lese tonbe aktyèlman la a nou gen yon lòt pwojè yon nouvo film ki rele le gout du risque e m panse trè byento w ap gen pou wè l sou ekran w pa fè sinema paske w ta renmen selèb. Pa fè sinema a paske ou wè yon lòt ap byen jwe wou ta renmen nan plas li wap byen jwe tou. Fè sinema a paske ou gen yon lanmou pou li. Paske ou santi l anndan w e lè w fè sa w fè a lè wap jwe ou santi waww ou sirpase tout moun. E gen respè youn pou lòt tou avèk moman fonksyone yo paske se depi la se depi la se la vrè fwaye w ye. Ok se depi la pou konnen kiyes ou ye se pandan wap fonksyone tou moun ap gadel alèd de fonksyonman yap wè kiyes ou ye. Ok sinema pou mwen se vi komsi lè mwen sou plato map jwe yon fim oubyen map jwe yon pyès teyat m santi kem nan yon anbyans donk lèm kanpe devan yon chèn televizyon map swiv tèt mwen kap pèfòme donk m santi Donk m santi m byen. M renmen sinema anpil. M tèlman renmen sinema. Donk m pa wè kisa ke m te ka bay e pou pou ke m tèlman renmen sinema kèlkeswa sa yo ta ofri m pou m ta kite sinema e li ta vrèman vrèman vrèman difisil paske sinema se pasyon m, se vi m, se yon anbyans e m renmen sinema. Nou kòmanse jwe. teyat depi a laj de 14 an, m sonje se nan lane 2000, kote premye eksperyans ke mwen te fè se te anndan legliz paske papa m se pastè. Mwen gen gran frè mwen ki se Dorcélus Maquinis ki te yon pyès teyat ki titre Papa Defo. Epi ofiramezi ke nou vin ap fè ti aktivite teyat nou, m vin santi ke mwen menm m ka yon komedyen. Donk o fur et à mesure chak fwa m jwe sou sèn m wè ke m pase, m pase byen epi m kenbe la. E si Baby mete pwojè fim nan sou pye epi li fè li fè envitasyon avè m pou ke m vin patisipe sou fim sa. M te tèlman jwe trè byen, li di, Kazèk Defo, monchè e poukisa nou pa ta fè yon feyton? An nou mete yon feyton sou pye. Se la a e feyton Voldazi ke nou konnen ki fè anpil siksè atravè peyi a, menm nan dyaspora. Avalsonn nan Fascine Production se pa Lucéus Joseph Marie e ki te al swiv yon spektak nou nan vil Jakmèl e ke nan ti pale ke m te gen avè l nan vil la donk li t ap swiv prestasyon mwen donk li te envite nou pou ke nou vin patisipe nan fim li ki se To ou Ta donk kote ke mwen menm se. Se alepòk se premye fim kòmsi serye ke mwen menm m ta pral travay yo, mwen twouve ke mwen di bon kòman m pral fè jwe wòl sa. E vwala nou te kalifye nou menm pou te jwe nan fim sa ki se Toma ki se yon fim ke mwen menm pèsonèlman m pa janm m pa janm fin gade l. Chak fwa m ap gad fim sa se kòmsi se premye fwa m ap gade l. Donk m ap di tout jèn. Kwè nan talan ou, kwè nan rèv ou, mete anpil prensip, anpil disiplin, anpil detèminasyon. Kouraj, pasyans, konfyans nan pwòp yon moun ki vle e fè w konprann ke sa w ap fè a li pa gen pyès enpòtans. Manti, kwè nan talan ou, se konsèy sa ke m gen pou nou. Konnen gen anpil obstak ki kapab koute w sou chemen an, men toujou mete kouraj

Paket bagay pou mwen. Li reprezante egzistans menm lavi an. Lavi, lanmò, yon avanti, kèlkonk bagay, se yon bagay, m ka di yon flè. M ka di ke mwen gen anpil esperyans pou sa tou, m pa gen anpil esperyans. Sa fè m di ke m pa gen anpil esperyans lan, se pa rapò avèk reyalizatè ou yo wi, pa rapò avèk pwodiksyon an byen si. Se ke mwen, mwen nan sinema depi lè m te tou piti. M ka di ke m. Mwen te nan teyat depi lèm te gen 13 zan e konn fè de pèse e de teyat pèse nan rue Lafontaine yo lè mwen te CPE pete paske se te yon wol e aprè mwen te rantre nan production ki te rele Jach e aprè mwen vin jwe wol prensipal nan yon gran film ki rele Tôt ou tard se te ke mwen te jwel a la

Alò, m ta pase kasin nan, e apre kasin nan, reyalizatè a te twouve ke mwen gen anpil talan, epi reyalizatè a te vin deside ban m premye wòl lan, paske mwen te vrèman gen imaj, m ka di ke m te vrèman gen pwofil aktris yo te bezwen pou jwe wòl lan. E mwen te vrèman satisfè de pèfòmans mwen antanke. Pou ka di premye aktris nan fim nan e aktris prensipal la. Pou m ka konseye anfan an, adolesan oubyen adilt, e ka jèn ak adilt pou yo entegre nan sinema a, dabò fòk yo gen premyèman pasyon, fòk ou gen lanmou pou li, fòk ou gen angajman, volonte. Bagay ki pi enpòtan se pasyon an.